bagay, lè moun ap mande pou ki rezon Ayisyen an jeneral rayi boujwa oubyen moun ki rich. Bon, nèg la pa gen aksè a kredi, li pa ka manje, li pa ka viv, li pa ka anyen epi l wè w ap byen pase l byen rayi w. E nòmal pou l rayi w, si m te nan plas li, m t ap rayi w tou. Lè, lè Ayisyen rive Sendomeng, li jwenn kredi, li jwenn yon kote pou l viv, li manje byen, li gen aksè a tout bagay, li pa rayi pèsòn. Ayisyen pa rayi moun poutèt koulè l. Ayisyen rayi moun paske l pa gen opòtinite menm jan avè w. Yon bagay ki toutafè nòmal. Si m te nan plas li, m t ap rayi l tou. Donk, pou sa chanje, se kreye opòtinite. Fò n di verite yo. Sendomeng, moun nan pa rayi moun nan. Misye gen yon ti apatman, li gen ti machin li. Ki mele l ou gen yon Ferrari? Ki mele l ou gen yon bèl kay? Ki mele l w ap byen pase? Ki mele l? Misye pa gen pwoblèm avè w. Men si nèg la pa ka manje, li pa ka bwè, li pa ka dòmi epi ou menm ou vin la nan yon Mercedes, se yon souflèt ou bay misye wi. Se yon souflèt, se yon mank de respè. Se yon mank de respè vizavi de malere lè w ap byen pase epi misye pa ka manje yon pla manje. Mwen menm mwen gen pitit, an verite Bondye pitit mwen pa ta ka manje, tonnè boule m mesye m ta pa gen yon biznis m pa ta fè. Pitit mwen m renmen pa ka manje. Mwen menm Dimitri Vorbe frekan tankou m. Donk fò n konprann pwoblèm yo pou n jwenn solisyon yo. E fò n di verite yo pou n jwenn solisyon yo. Olye n ap monte tèt moun youn lòt. Nèg yo ap jwe sou feblès sa de popilasyon an pou yo monte tèt popilasyon an. Nèg yo mechan. Olye nèg yo jwenn sa pou yo fè pou yo ede popilasyon sot nan sa yo ye a. Nèg yo pito monte tèt popilasyon kont yon sektè ki gen kòb ki pa fè anyen pou li tou. Popilasyon pran nan chenn nan. E sa k rive yo? Kounye a, lè nèg yo jwenn yon nèg tankou m k ap vin pale verite, m anmède yo. Nèg yo limen dife a, yo limen balèn nan nan mouda m. Nèg yo limen balèn nan, yo di nou pral lage balèn nan nan mouda w. Didye Gabriyèl, sa w vin fè nan afè moun ou menm? Ti Didye Gabriyèl, al regle afè w non monchè. Men nèg la, men ti Didye vin nan live. Bon, m antrave, m antrave. Las Don ou la tou frèm kenbe rèd frèm donk map di sektè prive ayiti ya sèl jan pèp la pap rayi nou se le jou nou kòmanse kreye opòtinite pou yo tou le jou nou bay opòtinite pou yo manje nou bay opòtinite pou yo gen kredi pou yo gen yon ti machin le jou pou nou fè tout sa poun fè a pou yo menm tou gade Rose Dales ou anvi pale tenten good bye baby premye moun voye ale jodia mesye nou wè tan li pran pou nèg vin pale tenten la li pran anpil tan wi li pran nèg yo prèske inèdtan sa vle di apati de kounye an frè ak sèm yo Nou pral monte sou live sipriz Nou pral bay nèg yo live sipriz 2300 moun san nou pa anonse ke nou tap vin an live Se nòmal moun yo pral rele way Nou pral pale bon pawòl Sipriz tande Nerline bay Dimitri volim Nerline ou konnen Nerline ou konn sak fè map bay verite Nerline Se nou menm ki fè map bay verite Nou konn kòman nou fèm mache. M fè 2 zan sou rezo sosyo a nap banm baton jiskaske nou fèm mache dwat nou aprann mwen mache dwat se nou wi nou responsab tou nou gen anpil pou wè nan moun ke map vini an paske mwen wè verite nan sa nap di yo paske nou pèmèt mwen goumen avè nou nou goumen yonn ak lòt nou goumen anpil jounen jodi a aprè 2 zan mwen oblije fè prèv mwen se pa par aza yap banm kredi non. M fè prèv mwen anpil fwa. M oblije goumen. Nou menm ki fè m goumen pou m fè prèv mwen, pou m pwouve nou. Lè mwen te konn pale, nou di m Dimitri bullshit, fè m wè, ban m wè. Lè m kanpe anfas kanaval la, m fè lopital la, m al goumen pou m fè bibyotèk la. Lè nou wè bibyotèk la ap fèt vre, nou di a, misye bay verite. Misye pa t bay manti, l fè l. Lè m goumen gen de twa moun ki gen pwoblèm, mwen goumen m ede pou m fè n rive, nou di a, Dimitri gen rezon, Dimitri fè l. Men se nou ki ede m. Se nou k ede m. Nou takle m, nou takle m, nou takle m. Lynn, nou tout. Nou fè m bay, nou fè m pwouve sa m ap di a. Enben, m ap di rès nèg yo, se menm bagay la. Politisyen yo, nou vle gen konfyans pèp la, fè prèv nou. Fè prèv nou, vin pwouve sa n ap di yo e pa blòf. E pa chita pale. M fè dezan, Lazdon, nou wè Lazdon nou wè la, misye make m sou Twitter, misye ban m tak. Samuel Sumyanus banm kou nèg yo goumen avèm jiskaske m fè prèv mwen m rive poum rive la jounen jodi a phtk de twa vakabon pap ka pranl nan menm e m pap goumen avè nou non yon sèl bagay m mande nou met devwa nou pwòp m pa kont phtk m pa kont lavalas m pa kont Moïse Jean Charles m pa kont sektè prive depi yon nèg pap mache dwat map takle w.